Zanmim yo koman nou ye m salye nou non pam se Chrisnel Jeanty jodi a m vin fon ti pale ansanm avèk nou se yon pakèt moun ki ekrim yon seri de kòmantè ki fèm konnen kisa pou yo fè ak yon seri de rèp mòde soufle. Lè m di rat mòde soufle a, nou tout se Ayisyen nou ye, m kwè nou konn langaj rat mòde soufle a. Ki langaj li ye? Rat mòde soufle a, menm lè rat la ap manje tout bouda pye ou, l ap dekale pye ou, men tant l ap manje l, l ap soufle l, ou pap rann kont si gen yon rat k ap fè w yon mechanste. Sa vle di kisa? Gen yon seri de nèg, gen yon seri de fanm ki pran pòz alèz, alèz ansanm avèk mari yo. Moun sa yo pa gen pwoblèm, telefòn yo pa gen kle. Telefòn madanm yo pa gen kle, telefòn mari yo pa gen kle, youn bay lòt kenbe telefòn epi yo toujou ap kominike ak lòt moun, pratike zak enfidelite malgre nèg la gen kontwòl telefòn nan. Kòman fenomèn sa dewoule? Se kisa l ye? Premyeman, tout zanmi yo genyen, yo mete yon non kontrè pou li. Pa egzanp, si nèg la se yon gason l ye, l gen yon kontak fi sou telefòn li, premye sa nèg la fè, nèg la mete, pa egzanp, yon non. Pa egzanp, nèg la gendwa byen a yon fi ki mete Janèt epi. Li mete sou telefòn lan Jan. Madanm lan li menm lè l gade l wè se Jan, epi ok son non gason, li pa al dèyè Abbé Livoy. E kisa ou fè tou chak mesaj moun sa yo ekri yo, yo gen yon mesaj ki kòmanse konvèzasyon an ki pa yon mesaj ki ka bay pwoblèm, pa egzanp bonjou kijan w ye, mesaj sa toujou rete mwen byen e ou menm. Men tou tanp mesaj ki vin ap bay yo, yo ekri yo. Pase kòman prensip efase mesaj la ye. Si yon moun ekri m yon mesaj, mwen efase. tout mesaj li ekri m yo nèt, ebyen moun sa ap toujou rete nan espas anlè ki di ke li te fèt ekri m yon mesaj. Men si mwen efase sèlman de twa grenn mesaj ki pi fòkè yo, moun sa ap rete nan espas anba nan ansyen depi nan dat li te voye premye ansyen mesaj yo ban mwen. Ebyen jodi a la m pral montre w si w se yon moun ki genyen bon e ale sa, aller mieux sa ansanm avèk madanm ou oubyen mari ou ke telefòn li nan men w, telefòn ou nan men l, chak moun li ekri w mesaj li efase l. Chak moun ki ekri l yon seri de mesaj li efase l, l ap anrejistre lòt non moun pou telefòn li, pandan, si yo ta di w madanm ou ap twonpe w nan telefòn oubyen mari w ap twonpe w nan telefòn, ou pa t ap kwè, pase reyèlman, ou konnen moun sa a, telefòn li pa gen kle se nan men w telefòn nan ye, ebyen jodi a mwen pral montre w kòman, reyèlman, ou kapab e enstale yon aplikasyon sou telefòn moun sa a, telefòn ki toujou nan men w lan, epi ou pral kapab gen kontwòl. tout mesaj li ekri li efase yo e aplikasyon sa pou revize yo ou pap bezwen pran telefòn li pou ap revize yo grenn pa grenn wap sèlman kapab pran memwa aplikasyon sa sou telefòn li an epi ou voye ale sou telefòn ou alò se langay sa nou fè ki rele rapman de soufle yo jodi a videyo a pa pou yon moun ki pa gen kontak ki pa gen koulwa ki pa gen aksè avèk telefòn madanm li oubyen maril men jodi a videyo a se pou moun ki ap pran anba rad mòde soufle. Sa vle di moun ki gen madanm yo, mari yo ki ba yo kenbe telefòn yo tandiske ki gen lòt non moun anrejistre nan kontak la. Lè m di lòt non moun anrejistre a, pa egzanp si fi a rele Janèt jan m sot di w la, nèg la mete Jan pou madanm li kapab wè s on non gason pou l pa twò fokis, ebyen jodi a m pral montre w kòman w kapab leve memwa konvèsasyon wastap mari w, kòman w kapab leve memwa konvèsasyon wastap madanm ou. Pase jodi a, nou konnen dosye kòd kle sou telefòn nan mete anpil diskisyon nan fwaye. Nèg yo di pa gen pwoblèm, medam yo di pa gen pwoblèm, m ap ba w telefòn nan, Men pa bliye m nan travay ou pa avè m, pa bliye m nan lari ou pa avè m, ebyen jodi a la m ap montre w mwen toujou jere tout sa m ap jere sou telefòn nan poutan telefòn nan nan men w pou ou menm w ap panse m pa jere anyen. Ebyen jodi a tout fòs yon moun k ap viktim yon kou konsa oubyen ki t ap ki oubyen ki pa t janm konnen si yon kou konsa te kapab pase ou oubyen ki pral viktim t yon kou konsa oubyen ki te viktim yon kou konsa video sa se pou li an al gad ansanm avèk mwen pa bliye m se Christian Jeanty si w poko abòne fè sa si w fè l pataje video a. Zanmim fanmim janm sot diw la men aplikasyon m vin ansenyew pou si w ta remake w son moun ki ap pran kou nan do oubyen ki te ka ap pran kou nan do jodi a mwen vini prezante nou e wastap removed mwen mwen genyen li enstale deja m selman ap montre nou tout fwa nou son moun ki poko genyen li enstale nou ale sou google play store epi nou ekri wastap Remove Epi lap ban nou si se aplikasyon sa nou ap gade la sa ki an dezyèm pozisyon mwen kòm mwen genyen li enstale mwen sèlman ale nan meni mwen mwen ouvè aplikasyon an mwen te genyen li ouvè se sak fè nou wè li monte san kle mwen mwen pral soti sou li nou apre li monte avèk kle. Pabli m te di nou, aplikasyon sa se pou si w santi w son moun ki ap pran nan rat pon de soufle, sa vle di w gon moun ki kite telefòn li nan men w, telefòn nan pa gen kòd ou antre kote w vle nan telefòn nan, men tandiske nan lè w pa bò kote l, nan lè w pa avèk li, nan lè w al travay, nan lè w al lekòl, nan lè w ap fè kèlkilonswa jan daktivite li a li menm li ap kominike epi kou l fini li efase mesaj yo. Aplikasyon sa se menmman, parèyman avèk aplikasyon Onsen mwen te monte a ki se kòman nou kapab li mesaj ke yon moun fin ekri nou epi li efase l. Diferans ki genyen nan aplikasyon sa sèlman, se ke li ba w mwayen kòman ou kapab transfere memwa telefòn lan sou telefòn pa w la. Sa vle di kisa? Mwen ouvè aplikasyon an la, li gen kle. E aplikasyon sa, petèt gen nan nou la kapab di, kòman fè yon moun, m pral enstale yon aplikasyon sou telefòn li pou l pa fouye, mande kisa l ye. Ebyen map diw se pa vre aplikasyon sa gen mwayen ou kapab metel sou telefòn moun nan moun nan pa wèl ou mete li obscure ok nap pran poum rantre sou aplikasyon an la mwen mete kle la m rale nan kote ki di whatsapp la m rale nan kote ki di facebook messenger instagram sa vle di si madanm ou se mennaj ou. Son moun kap blow sou wastap, kap blow sou messenger, kap blow sou facebook, kap blow sou instagram, kelkelanswa sit ki fè pati de rezo sosyo yo, ke li ye depi se yon sit ki gen mwayen kominikasyon, ebyen aplikasyon sa ap pèmèt ou kenbe l. Sa vle di kisa? Aplikasyon an se kisa li ye? Se lè moun nan fin ekri mesaj la, moun nan efase li, epi aplikasyon sa li menm gentan genyen l anrejistre. Kounya ou menm pa bliye telefòn nan gen dwa pa nan men w pou anpil tan, ou pa bezwen.

Limon dwès ke w ap pran mesaj elimine yo sèlman oubyen si w ap pran tout mesaj istoryal yo, ni sa l kite ni sa l elimine. Kounye a ou menm, ou di ebe ok pa gen pwoblèm, ou voye li ale ok. Ou konn tout aplikasyon jeneralman toujou sèvi ansanm avèk anons, paske se poutèt sa moun nan fon aplikasyon an. Se tant. Gen moun k ap itilize l epi pou moun sa yo wè sèvis aplikasyon an ap bay epi yo tou pwofite pase anons lan sou li. Se la Google AdSense peye aplikasyon an. Se sa fen de video sa parèt. An nou al la kounya. Ou di Exporta l, ok, ou seleksyone li. Lè w fini seleksyone li kounya la, ou transfere l. Sonk aplikasyon an nan yon moman piblisite. N ap tann li bay piblisite a, l ap telechaje. Li telechaje, li telechaje, li telechaje. Ok, rete anviwon 8 segond pou sa fini. Ok. Nap tann li fini bay anons lan. Paske nou konnen jeneralman si moun nan pat gou antre li pa tap fè aplikasyon an. Ok. Li telechaje, li al pou 22 pousan. Lè li te fèt monte an nou te wè l a 22 pousan. La li a nenpòt 25 pousan. N ap tann li rive sou 100 pou san, epi lè li fin rive sou 100 pou san kounye a la, l ap gen aksè pou w transfere l swa se sou whatsapp pa w oubyen sou messenger pa w etc. E nou ap fè yon ti pasyante atake li ta rive sou 100 pou san, epi tou nou pral tounen kounye a pou nou voye li ale swa sou whatsapp pa nou kounye a. Lè li fin rive sou whatsapp pa nou an kounye a la, nou gen aksè kounye a pou nou chita. pou nou li, pou nou pran tan nou. Sa vle di kisa aplikasyon an fè? Nou pran aplikasyon an, se kòm yon, kòm te kapab di sa, yon kabare oubyen nenpòt lòt bwat k ap ranmase, k ap ranmase, k ap ranmase pou nou sou telefòn moun lan. Epi imedyatman li fini ranmase, ranmase, ranmase tout sa nou bezwen an. Amedida ke l ap ranmase, l ap kontwole l. Epi li fin plen kounya la nou pranl nou transfere yo aplikasyon lal rive a 100 pousan la epi yo di mwen la ki kote map voyel lel rive a 100 pousan la epi mwen di map patajel sou whatsapp pam ok sa vle di lèm pataje li sou whatsapp pam lan m pa konn si nou konprann kisa ki fèt kounya la pa egzanp sa se ta whatsapp pam lan se ta sou yon telefòn madanm mwen mta ye la mwen patajel sou whatsapp pam lèm patajel sou whatsapp pam sa vle di kisa sa vle di ke kounya la mwen genyen memwa. Memwa aplikasyon an, oswa memwa telefòn madanm mwen oubyen mari m oubyen mennaj mwen nan men m, kote ke m ap kapab chita pou m li li. Poko konprann? La ou ta di w ak kiyès w ap ouvè li. Ou ta chwazi di n ap ouvè li avèk Google Chrome. Sa vle di kounye la li pral ban nou tout sa, tout sa e madanm nou oubyen mari nou ekri. Ou konprann? Si n ap gade la a, n ap wè la a li m pataje l epi m ouvè l sou telefòn ke m pataje l la, l ekri. Sou fason pou m di nou, Gon pakèt rat mòde soufle nan lari a, wè ni mwen la m gade wè men. Ay mesaj messenger, aplikasyon an kopye. Ou konprann? Gen mesaj whatstapp tou, si nou mete l la, l ap ban nou tout mesaj whatstapp aplikasyon an kopye. Sa vle di ke gen pafwa madanm nou oubyen mari nou ekri nou yon mesaj, oubyen yon lòt moun ekri l yon mesaj, Min, wè men, a tout mesaj wastap aplikasyon an kopye. Epi li kite telefòn nan nan men nou, epi li gentan enpri, e, siprime mesaj la, epi nou pa konnen anyen k ap regle. Epi men fason nou kapab bon sou li. Kounye a, si n ap tounen dèyè sou aplikasyon an pou montre nou kòman nou kapab e okilte aplikasyon an, sa vle di mete aplikasyon an sou fòm kache, e sa vle di ke menm lè. aplikasyon an sou telefòn moun nan, moun nan pa kapab wè li. Wè nan kad ki di sekirite aplikasyon an, non sèlman nou kapab mete pin, men li ban nou kote tou pou nou kapab mete sekirite a avèk wea dijital nou. Lè nou di wea dijital nou, sa vle di mete l avèk anpwent nou. Ou konprann? M pral antre nan kò nan konfigirasyon aplikasyon an, men nou kapab ajiste vizyalizasyon aplikasyon an. La li wè nou, el di tem, osea an espanyòl la di temacrado. Anba l di Tema Oscuro, sa vle di si nou mete l sou Tema Oscuro, aplikasyon an kapab sou telefòn moun nan, moun nan pa konn se aplikasyon sou telefòn li, nou menm se nou menm ki gen kle nou, se nou menm ki gen kòd nou, epi nou annik ale, nou antre nan memwa aplikasyon an, nou voye l ale. Medam e mesye, se tout sa m te pote pou nou kòm detay, antouka mwen salye nou.